E nou te ka genyen viktwa 100 pou 100 wi, 100 pou 100, san retire yon pwen, 100 pou 100. Men rezon ki fè nou pa ka genyen konba 100 pou 100, se paske gen anpil Ayisyen k ap pase anba fil ou byen k ap antre an Repiblik Dominikèn, bon m pa konn ki kote yo pase, Ou konprann? Genyen kap pase anba fil epi sa kap antre an Repiblik Dominikèn yo ki pral achte, ki kontinye ap achte bagay an Repiblik Dominikèn. Sa vin pèmèt ke nou pa ka genyen konba a san pou san. Ou konprann? Men si se pat sa nou tap genyen konba a san pou san. San pou san. Konprann? Paske malgre yo di moun yo pa al achte bagay yo an Repiblik Dominikèn, malgre yo konnen lè yo rantre yo al achte y ap pèdi yo, chèf yo ap pran yo men sa pa anpeche ke yo kontinye antre An Repiblik Dominikèn al achte bagay blan yo. Malgre yo wè sa k ap fèt e yo tande sa k ap pase ant Repiblik Dominikèn e Ayiti, ou konprann, men yo kontinye ap rantre an Repiblik Dominikèn al achte pwodui dominiken yo. Mezanmi, dominiken yo pa renmen nou. Konprann? Dominiken yo pa renmen nou. Malgre nou wè sa kap pase e tout sa kap di, sa kap fèt men nou toujou nou toujou demoutre ke nou pa konprann. Antouka map pwofite salye tout moun wanament konprann tout moun wanament antyèman e kòmanse savann long e pase dosmon sans jis rive nan tèminal wanament la kòm mwen konnen wanament se m kapab di se kapital zòn sa yo wanament cheri bwavo nou konprann e besap mesye besap yo komite kanal la tout moun antirman m voye gwo salitasyon e gwo bigòp pou nou kenbe la pa moli e. Malgre moun yo wè sa k ap pase an Repiblik Dominikèn, men yo kontinye ap rantre an Repiblik Dominikèn al achte. Sa vin pèmèt ke nou pa ka genyen konba a san pou san. Ou konprann? Nou pa ka genyen konba a san pou san. Men, si se pa t sa, m p ap ba w manti, nou t ap genyen konba a san pou san, san retire yon pwen. E lòt bagay ke m ap ajoute, Nou wè anpil vye bagay k ap pwodui an Repiblik Dominikèn. Bon mwen menm kanal sa a, kanal la fè m pa rate yon moman sou Facebook, sou rezo sosyo kòm ba yo plis pase sou Facebook. E ban m pwofite salye tak 509, Fouco, e Tizo. Ti zo e machann zen. Machann zen. Kapab di se jan de moun sa yo ki fè map viv sa kap pase nan kwen fon nan sou fontye a. Konprann? Sou kanal la e sou fontye a tou. E m big up nou. Konprann? Kenbe la pa moli. M zo e se nèg premye moun m sonje m ki te ki te fè m viv sa k tap pase e nan kwen fontyè a se te zo mwen tap swiv zo e sou kanal la depi lè kanal la apèn kòmanse map tande zo zo kenbe la pa lage e tak 509 son moun kem tande anpil tou em toujou swiv ou e mezanmi an nou mare kè nou an nou mare kè nou nou kòmanse fòn fini mare kè nou pou n kòmanse batay la paske sa k ap fèt la li pa yon bagay piti. Nou wè kanal sa k ap fèt la, kanal sa a li ouvè je tout pèp ayisyen. Ou konprann? Li ouvè je tout pèp ayisyen. E sa vin fè m konprann ke wè kanal sa a li vin fè m konprann se Se dyaspora yo ki prezidan peyi Dayiti, e se dyaspora yo tou ki premye minis peyi Dayiti. Se dyaspora yo ki leta peyi Dayiti. Ou konn sa k fè m di sa? Lè m ap gade sa k fèt sou kanal la, mwen wè katreven diznèf pousan Bon banm pa metel nan pousantaj. M kapab di tout travay la antyèman kap fèt la nan sou kanal la, nan kanal la nan moman la se dyaspora k kontribye. Kote leta yo? Sa se travay leta pou l ta ye? Kote leta yo? Alò m vin mwen wè se lè travay la pwèske fini se lè sa y ap parèt sou fwontyè sou y ap parèt sou kanal la padon y ap vin fè evalyasyon ki bò ki kote e m felisite pèp ayisyen pèp wanament lan antyèman ki fè gwo bout tonton travay sa a ki kouri dèyè sangwen sa yo ou konprann ki kouri dèyè sangwen sa yo bon kòm gon bagay mwen remake fè. e arebò kanal la chaje wòch. Poukisa nou pat lapide sangwen sa yo pito ak kout wòch? Chaje wòch bò kanal la. Mwen sèl sa m wè nou manke fè. Ou konprann? E mezanmi dominiken pa renmen nou. Sa kap fèt la se yon batay ki ineksplikab. Konprann? E lè wap gade e siwobanè ba yon bagay konsa e e milat ki milat yo ki nan peyi a. M vin konstate ke si gen yon grenn milat kap dirije peyi dayiti ou wè ti nèg tèt ou wè ti nèg nwa yo pap gen plas pou ti nèg nwè nan peyi dayiti ankò bon m kapab di tout ti nèg nwè ki andeyò peyi dayiti yo mèt tou rete kote yo ye yo pa menm bezwen met pye ayiti ou konprann paske mwen tande yo e map swiv yo Pawòl k ap sot nan bouch yo, yo demontre w ke si yo ta vin rive prezidan peyi Dayiti, ou mèt kwè m si w vle, p ap gen kote pou ti nèg nwè nan peyi Dayiti. Ou konprann? E se nou Se nou menm ki pou met tèt nou ansanm jan nou kòmanse fè l la, e ki pou panse bagay yo yon lòt jan, konprann, dyaspora yo, e m felisite tout dyaspora, mèsi a chak dyaspora ki mete men nan travay la, ki demontre ke sa k ap fèt la an favè yo menm, ou konprann. E lòt bagay ke map ajoute, pèp ayisyen, nou kòmanse fò n fini. Dominiken pa renmen nou. Map gade yon video kote dominiken, yon dominiken ap fè yon video kote lap rele e lap mande pou ayisyen. Dominiken renmen sa ki nou genyen, men yo pa renmen nou vrèman. Konprann? Dominiken jis ap itilize e kapasite nou, fòs nou, men se pa nou yo renmen vrèman. Ou konprann? Bon mwen menm sa k ta plis fè m plezi se pou m ta tande Repiblik Dominikèn nan Sendomeng. Pa gen yon grenn ayisyen k ap viv ladan l ankò. Sa m t ap m t ap kontan nèt. Ou konprann mwen t ap kontan nèt. Epi m aprann ke prezidan dominiken an ouvè ke pou avyon vwayaje nan peyi l. Mwen kapab di nou, mezanmi pa pote boure. Nou pa janm konnen sa k ap fèt. Ou wè lè fwontyè sa a ouvè la, n a ban m nouvèl. N a ban m nouvèl. M santi ke lè fontyè sa ouvè pral gen rèl kay makorèl ou wè jan nou kòmanse la se konsa pou nou fini konprann jan ou wè nou kòmanse la se konsa pou nou fini sinon si nou kontinye ap itilize pwodwi sendomeng yo pral gen rèl kay makorèl èske ou konprann. Nou fè kòmsi nou pa wè sa k ap pase, nou fè kòmsi nou pa tande sa k ap pase. Vye vyann santi pouri. Bon, imajine w, si bagay yo te bon mezanmi, se pa jete Dominik yo ta va p jete yo. Ou kwè se jete yo ta va p jete yo? Se sa k fè nan moman la anpil peyi rejte pwodui dominiken yo wi. Paske yo menm tou yo wè sa k ap pase. Si pwodwi yo te bon ou kwè se jete yo ta vap jete yo? Imajine w ou gon manje lakay ou si ou jete manje a eske se paske l bon oubyen pou plezantri ki fè w jete l? Enben se paske l pa bon ki fè w jete l. Èske w konprann? Se paske l pa bon ki fè w jete l. Men, nou pa ka wè kòman Dominiken yo ap jete manje yo, manje yo prepare pou yo voye an Ayiti, sa yo pa menm ka kenbe menm, yo pa menm ka fè de twa jou. Konprann? Sa yo kòmanse gate, pouri, poul ap mouri, kochon, bèf. Ou wè si fwontyè a te ouvè, tout bèt sa yo k ap gate la a, an Repiblik Dominikèn, Ayisyen ki ta pral manje yo. Yo ta bake yo nan machin, epi sa w tande a la, Ayisyen ki ta pral manje yo. Di m manti. Yo ta bake tout bay pèp ayisyen. Epi sa w tande a la, de twa jou, ou tande pip pip pip pip moun ap mouri. Konprann? Moun ap mouri. Mwen menm, sa mwen menm mwen te kapab di, nou granmoun nou pa timoun. Se yon, se yon lòt revolisyon. Se yon lòt batay 1803 ki pral refèt la ankò e ki kòmanse. Konprann? Ki kòmanse. An nou repanse bagay yo, an nou evite pase anba fil, al bwote machandiz an Repiblik Dominikèn antre avèk yo Ayiti paske nou wè e nou tande nou konprann sa k ap fèt yo. An n repanse bagay yo. Paske nou granmoun nou pa timoun. Epi nou kite Dominiken ranse avèk nou twòp. Konprann, kote dominiken yo ye a se nou ki mete yo la. Avèk fòs kouraj nou se nou k mete yo la. Nou pa ka kite kou yon kote ou fin mete yon moun, pa egzanp ou fin fè yon timoun epi pou kite se timoun sa ankò k ap pase w lòd. E sa k fè dirijan yo Ayiti, dirijan nou yo se yon pakèt dirijan anba fouk. Konprann, yo vann peyi a bay blan. Sa k fè lè yo di yo kouri se kouri. Gade sak pase la Ariel Henry gagote yon pakèt moun la gen anpil moun kap soufri la sou konsyans li la hein sou konsyans li on moun nou pa ka granmoun tèt nou nou gen pwòp endepandans nou pa se menm jan ou fin fè kay ou epi on vakabon vakabòn soti kotel soti pou lap vin pase w lòd nan kay ou men kòman pou viv men kòman pou konpòte nan kay ou yon kay ou fin fòse fèt Epi pou yon vakabon vakabonn sòti kote l sòti pou l ap vin pase w lòd nan kay ou ou fòse redi. Se menm jan an pou peyi Dayiti. Nou fin fòse genyen pwòp endepandans nou epi pou se vakabon vakabonn, pou se lòt nasyon, nou te sipoze yon grand pwisans nan mond la tou. Men pouvi ke nou gon, pouvi ke nou gen e, e, e, nou gen de sangwen swadizan kap dirije peyi Dayiti, yo anba fouk. Pou mwen, se paske yon ba fouk ki fè jounen jodi a la nou pa plase kòm grand pwisans nan mond la. Konprann? Yon seri, yon seri de dirijan sangwen, malpwoprete, konprann, jounen jodi a la ki mete peyi a nan sa l ye la a. Eske nou konprann? Ayisyen ta sipoze yon pèp lè l parèt yon kote pou lòt nasyon genyen l onè respè. Ou konprann? Respè. E fason w leve pitit ou se konsa vwazinaj ap resevwa l. Ou konprann? Fason ou leve pitit ou se konsa vwazinaj. ap resevwa l. Si chak kote nou parèt nan mond la, nasyon sa yo gade nou mal, se akoz de dirijan nou, e akoz de imaj tou medya yo ap vann ki pèmèt ke nou pa gen respè oken kote. Premyèman, pwoblèm dirijan. Dezyèmman, Akoz de imaj medya peyi m ap vann yo. Konprann? Gen kote Ayiti ki bèl, a. Gen kote Ayiti ki bèl. Men pouvike nou pa genyen de moun k ap panse pou nou sa vin pèmèt tankou lye lye istorik yo. Se kote pou nou ta fè anpil kòb ansanm avèk yo nan moman lan. Konprann? Se kote pou nou ta fè anpil kòb ansanm avèk yo. Lye istorik yo. Gen kote nan peyi Dayiti ki bèl. Konprann? On moun ta sipoze, pa egzanp, yon touris ta sipoze e vizite tout lye istorik ki nan Platon yo avan menm ke yo ta wè sa k rele La Citadelle. Konprann? avan ke yo ta moute Sitadèl, yo ta sipoze vizite tout lye istorik moniman ki nan Platon yo avan menm ke yo ta l wè mèvèy La Sitadèl. Nou gon bèl peyi. Nou gon bèl peyi. Se menm jan ou gen yon bèl kay. Men pou Vicky, ou pa pran swen kay la, sa vin pèmèt ke kay la vin degrade. Ou konprann? Li vin tonbe an pouriti. Nou gen yon bèl peyi. Nou gen yon bèl nasyon. Yon bèl istwa. Se dirijan nou yo ki pèmèt ke sa n ap pran jounen jodi a ki mete nou la a. Ou konprann? Imajine w, ou wè kanal sa k ap fèt la a, se kòmsi m ta di w ke nou te gen yon vwal ki kouvri je nou epi kanal la vin sèvi yon linèt pou nou, kounye a nou ka wè tout lemonn. Ou konprann? Nou ka wè tout lemonn. Abibi te fèmen fontyè l. Li panse ke se li menm. A tonton banm di w, sa se bèl bagay wi. Bèl bagay wi sa ye. Lè yon moun panse ke se li menm sèlman k ka ba w kiyè manje epi l vin fèmen pòt sou w ba w. Lè l gade de twa jou li wè se kontenè lwil diri k ap debake lakay ou. Ou konprann? Sa pa ka fè l pa ebranle, sa pa ka fè l pa sezi. Abibi te fèmen fontyè l, se paske l konnen ke se lakay li sèlman nou te kapab achte siman, fè pou materyèl pou kanal la. Ou konprann? Li te panse se lakay li sèlman nou te kapab jwenn de materyèl pou nou fè kanal la. Alèdi li vin fèmen fontyè pou nou pa jwenn materyèl. Epi, E gadel gade li wè kanal li fèmen fontyèl se gadel gade epil wè kanal lap konstri pi rèd kote abibi ye al syel sèch wi abibi syel sèch ou konprann se bèl bagay lè moun nan panse aa kipe mwen kap bal ti manje epi boum li fèmen pòt sou epi gadel gade li wè akote. Li te konn bo kiyè manje, epi l gade l gade kontenè lwil, diri e lòt bagay ap debake lakay ou. Woy! Ou mèt al, ou mèt, ou mèt al chèche moun sa a nan twalèt lakay, sou, sou twalèt lakay li, tèlman l gen dyare. Ou konprann? Tèlman l gen dyare. Se bèl bagay. Misye fèmen pòt li boum! Epi nou ouvè l yon lòt kote. Bon, sa k te ka, sa k te ka fè Dominiken yo mouri frèt nèt, si nou te gen yon moun k ap panse pou nou ouvè, fè mache a lòt nasyon, dayè nou gen anpil nasyon, nou gen anpil lòt peyi k tou pre nou, konprann, fè mache bò, bò, fè lòt, fè lòt, fè mache ak lòt peyi. Nou m pa frekante Sendomeng. Dayè, n wè sa k ap fèt la, medikaman Dominiken yo pa bon pou nou. Manje yo pwodui pou nou pa bon pou nou. Konprann? Medikaman yo pwodui pou nou, gade sa k sot fèt la, 27 pochèt san kontamine de sida. Alò, èske ou pa wè se fini yo vle fini avèk pèp ayisyen? Yo ta vle wè ke pou ti bout tè sa, se kòmsi m ta di w yon kay, Vwazen ki alantou kay la pa vle wè kay ou a gon grenn moun anndan l. Konprann? Li ta renmen fini ak tout pèp ayisyen an nèt. Men kòm nou gon Bondye k ap panse pou nou, li pase pa Abibi, li pase pa Abibi pou l fèmen fwontyè l pou je nou kapab ouvè. E nou te gen yon moun tou k te mouri pou nou pou sa. Nou gen yon moun ki te mouri pou nou, li te kòmanse, men akoz de lanmò li, fò moun sa te mouri pou nou te ka, pou je nou te kapab ouvè jounen jodi a la. Alò, si nou pa timoun, n ap konprann. Si nou vle rive yon kote, ann kòmanse batay la. Batay la p ap fini, e se nou menm ki pou kontinye tout sa l te mouri kite yo nan je pèp la, nan je lemond. Papa mwen menm m ap di eske Jojo mouri paske lè m ap tande vwa misye, lè m ap tande vwa Jojo m toujou met nan tèt mwen eske misye mouri tout bon vre? Non misye te vini poul fè wi men se pèp la ki pat konprann sa yo te pito koute siwo banè oubyen sak pa vle peyi dayiti avanse a pèp ayisyen te oblije koute moun sa yo pou te kapab kraze peyi a Te rele chalbare bon gen moun ki te kòmanse rele chalbare dèyè jovenel te menm fè chante si n pa voye jovenel ale nap mouri bon me l ale epi nou pa bon me l ale m wè se kounya moun kòmanse mouri en depi lè jojo ale a m pa konn si se mizik sa si se chante sa menm depi lè jojo tonbe a moun kòmanse ap mouri. Hein sa se lik pat bon se lik pat bon men akoz de travay li jodia pèmèt ke je nou ouvè konprann je nou ouvè antouka ann kòmanse batay la jisk mayimi nou la pou nou fè yon batay yon batay pwolonje jiska la fen. Antouka medam e mesye se sa kem te pote pou nou an nou ouvè je nou ann pa kite mil goud fè nou fè tenten ann pa kite lajan